Nou kontan janm dil lan poun pal poum resevwa w maten an e dabò ann chita sou non òganizasyon an New Bridges for Haitian Success ki òganizasyon sa a? Ok New Bridges for Haitian Success se yon non-profit òganizasyon ki Rhode Island ki kreye. Se yon òganizasyon a bi non likratif sa vle di ke se pa yon òganizasyon kap fè lajan? Non. Non, e pa òganizasyon, se nou fè sèvis, se nou pou nou ofri sèvis. Non, alò se sa w sot di an anglè a, mete l an kreyòl pou moun yo ka konprann. Wi. Ya.
So, òganizasyon sa a te kreye an 2013. An 2013. E rezon ke l te kreye se paske lè sik tranbleman de tè k te fèt an 2010 la, pa t gen òganizasyon, gen te gen, nou te kolekte anpil èd, nou pa t konnen ki kote pou nou te voye l. Men nou te oblije bay lòt òganizasyon s ki yo pase va Sen Domeng distribye, nou pa t gen reyèlman yon kontwòl kote èd sa yo te ale. E an 2013, mwen kreye òganizasyon an paske nou di ok nou nan kominote a, nou pa ka nan yon kominote kote ke ki gen 8,500 moun k ap viv, ayisyen, imigran ki vin nan kominote a antre sòti e pou n pa gen yon kominote nou pa gen yon òganizasyon ki pou ba yo sèvis e le pli souvan desizyon k ap pran yo se dominiken oubyen lòt nasyon ki pran desizyon pou nou menm e nou di nou pa ka viv nan kominote konsa nou sipoze gen òganizasyon e nou vini m kreye M kreye kabinèt la e nou selekte Ayisyen avèk lòt nasyon tou ke nou konnen ki kanpitan. Nou mete yo nan òganizasyon, nou kreye òganizasyon an. Òganizasyon an ou di ke li baze Rhode Island, se sa? Li baze Rhode Island.
Ok.
Konbyen moun li gen ladan l? Òganizasyon an gen nou 9 men nou pou le moman apre siklòn nan nou gen plis moun ki vin join nou, ki vin patisipe. E moun sa yo m bi kwè pou le moman kounye a nou gen preske 15 moun. Ok.
Òganizasyon sa a ki objektif li? Kisa l ap fè? Ok. An tèm an reyalizasyon, nou nou nou kreye yon amoni pou pèmèt Ayisyen k ap viv an Rhode Island pou yo familarize avèk konprann American System nan. Le pli souvan lè Ayisyen vini, yo bezwen èd. Nou pa konn an tèm sèvis, nou pa konn kote, yo pa konn kote, ki kote pou yo, pou yo, pou yo ale. Nou ofri, nou ofri, nou ofri lidèchip, nou ede yo konprann komin, sistèm Amerika a, edike yo nan imigrasyon, pou yo konprann kòman imigrasyon an fonksyone, kòman lwa a fonksyone, e nou ede elèv tou, etidyan, ki vini pou n ede yo gen scholarship pou yo al nan pou yo selekte bon tra menm di bon lekòl bon kolèj e nou ede yo nou ede ayisyen tou ki vini chache travay e nou enfòme yo nou enfòme yo paske nou twouve sa se yon bagay ki ki enpòtan e sa nou fè ankò nou bati yon gwo relasyon nou bati yon yon yon solid solasyon i mean a relasyon avèk diferan ajansi ki nan kominote a pou n konnen ke ki resous ki disponib. pou moun sa yo ki vini an. E nou bati yon relasyon tou avèk elected officiel yo pou yo konprann bezwen kominote ayisyen an. Men ou menm menm ou pa viv isit ditou? Mwen pa viv isi non mwen I mean a laj de 14 pral nan 15 ans mwen te antre Ozetazini e mwen fè tout etid mwen Ozetazini. Ok.
Donk òganizasyon sa a l ap evolye, ou di konsa ke ou ede timoun jwenn bous, bous detid, ou ede yo chwazi bon lekòl tou, e nan kominote kote w ap evolye a. Ok. Donk la si m byen konprann se yon òganizasyon ki wòwòt, se yon jenn ti òganizasyon piske se apèn 3 zan w genyen. Yeah, yon jèn òganizasyon men nou fè anpil travay pase pa egzanp an. Banm site m kèk nan travay wap fè yo. Ok, nou fè yon bagay ki rele atelye, workshop, nou fè anpil workshop. Pa egzanp nou fè workshop nan imigrasyon e pou n espesyalman nouvo administrasyon sa nou gen la, prezidan Donald Trump e gen anpil ayisyen ki bezwen konnen ke èske. Tps ap egziste ankò e kòm viza yo esop toujou gen viza nou envite gwo avoka. Ou gen repons la ou gen repons a sa sou tps la? Nou menm nou daprè avoka ke imigrasyon avoka ke nap dil ansanm avè yo yo fè konnen ke gen gen lwa tankou tps la tps la pap chanje yo ka diminye yo ka diminye volim ann di ke si yo te konn ap bay 10000 moun Tps li ka diminye men apre pou yo chanje stati a li pap ka chanje. Amen antouka pandan wap di sa la m tande yo pimpe anpil ayisyen tounen wi semèn sa a ou kouran? Yo pimpe ayisyen tounen m kwè yo fè konnen ke ayisyen ki te gentan sòti o brezil ki sou fwontyè a men ki poko nan sistèm tankou pou yo gentan pwosese. Non gen lòt gen lòt e pa nesesèman moun ki sòti brezil yo. Ok bon ou pa okouran ou pa okouran. Petèt si ou di lòt semèn sa k sot pase la petèt. Non semèn sa semèn sa la. Semèn sa sot pase la so sa m ka pa okouran de sa mwen menm lè m t ap viv lòt bò a se sa m aprann tou paske mwen swiv anpil anpil nouvèl. Ok nan ki okazyon ou an Ayiti jodi a la? Okazyon se paske an 2000 an 30 an septanm ki sot pase a. Siklòn Matthew Belans se yon vilaj kote ki manke vizibilite e gen anpil moun ki viktim akoz de siklòn nan. Men anpil moun plis branche, yo plis fokis nan Okay. Yo di se Okay ki plis kraze men tandiske gen lòt ti vilaj ki kraze men ki mank de vizibilite. So mwen menm an tèm yon bèl answa. E mwen te wè li nesesè pou m ofri sa m ka ofri. E mwen te fè yon bagay ki rele yon fundraiser. Nou fè fundraiser a kote ke tout moun vini, yo done, nou di ke nan tout medya. Fundraising nan vle di leve de fon. Leve de fon. Ou te ranmase lajan.
Nou ranmase lajan, nou ranmase, m dekwe. Prèske tan 4 nan 4 mil, prèske nan 4 mil dola, 3 mil 700 dola nou ranmase konsa, nou ranmase. E nou peye 3 mil 500 dola pou kantenè a te ale. Nou ranmase. Ou gen yon kontenè tou? Dèyè nou gen yon kantenè, yon 20 pye kantenè kote ke nou ranmase dlo, nou ranmase manje, nou ranmase rad, nou ranmase medikal, bagay medikal tout moun bay. Nou gen yon pil bagay nou ranmase ki nan kantenè a pou n al distribiye Bèlans. Kot kantenè sa kounye a?
Kantenè a apèn rive. nan Pòtoprens.
Epi, vini l vini, sa w pral fè avèk li kounye a? Ou pral bèlans avèk li? Vini l vini, nou pral distribiye l bèlans.
Wi, ou di m ke se rad ki ladan l, rad, dlo, manje. E medikal, medikaman. E medikaman ki ladan li, ki destine a moun bèlans. Ki viktim bèlans yo. Alò, moun ki te frape yo. Moun ki te frape pa siklòn nan.

E l di konsa, yo te voye yon lòt mesaj ba nou, yo di konsa l ap rive nan kòmansman desanm. E paske nou gen yon delegasyon k ap sòti Ozetazini, k ap vin patisipe. E nou gen kèlke pwofesè ki nan diferan inivèsite, moun ki nan òganizasyon an e lòt volontè k ap vini tou pou yo ka ofri nou èptik sa k ap fèt la. Men konbyen moun konsa nou antann ede?
Nou panse, m panse. Petèt nou kòmanse a 150 pou 200 moun pou n bay. E si gen rès ki rete toujou, n ap bay plis moun. Men jan nou panse fè l, se selekte yon lis, nou gen yon lis ki gentan disponib pou n selekte konbyen moun. ki frape paske an di ke si nou ta selekte an di ke si nou ta pran yon si nou ta kontakte yon majistra majistra ba nou yon lis petèt li ka ba nou yon lis 200 mil moun nan 200 mil moun nan nou pa gen bagay pou 200 mil moun nou pran yon aprè nou ka selekte petèt 40 moun nan pati majistra e nan ale kote pè a si pè a gen yon lis nan men pè a tou paske gen anpil moun ki ka pa vle di majistra ki pwoblèm li oubyen ke gen yon politik enfliyasyon bò kote l. Men w fè sa deja lè w chwazi moun sa deja? Nou fè sa yo deja nou gen lis la nan men nou. Kounye a la se lè kantene a la nou gen pou nou kontakte moun sa yo, pou n di moun yo vini nan meri a e pou n distribiye l e lap pou dokimante tout bagay e lè n tounen bak dèyè a pou n moutre moun yo e kòman ke donasyon sa yo bay la kòman l distribiye. Donk sa vle di ke jodi a la ou an Ayiti paske ou vle fè moun ki te fè kad ki te fè don yo ou bezwen ou fè yo konnen ke efektivman don sa yo al jwenn moun ki te viktim yo. Wi. Donk kounye a la ou pral prepare w pou mande lòt. Ye pou nou mande lòt.
Epi tou objektif nou tou e pou nou ede anpil etidyan bò isi a, I mean an Ayiti pou nou wè ke kòman nou ka selekte an di se chak ane nou ka peye 40 an tou ka pran 4, 40 elèv pou n ap peye lekòl yo pou yo peye yo, ede yo nan nivo edikasyon petèt lè nou gen plis apòtinite nou ka fè plis toujou. Men nou gen mwayen pou sa? Wi nou gen, objektif mwen kounyela lè n fin fè sa n ap fè a paske. Nou nan Rhode Island yo trè konin, yo konin nou, Boston tou, anpil lòt kote konin nou paske tout gwo medya nan Rhode Island respekte travay nap fè a. Paske nou te menm envite Uren al pale, paske premye topic nou te, premye topic bagay nou nou te fòk nou te nou te travay sou li se lè ayisyen yo tap maltrete ayisyen Sendomeng nan. Yo tap sa yo tap mete kòd nan kou yo, bat yo e nou te fè yon gwo dyalòg kote ke yon bagay ki rele fowòm. Nou envite kominote ayisyen an avèk kominote dominiken an. Lidè kominote dominiken an nou mande ann dyalòg, ann fè yon dyalòg pou soti sitiyasyon sa a. So, nan Rhode Island gen yon state senatè, state senatè a li menm se yon dominiken li ye. Se premye state, se te premye state senatè dominiken ki nan ki nan Rhode Island, ki eli nan Ozetazini. E misye se nan state nwa li ye. ke nou envite nèg sa yo tou avèk kèlke lòt elected official, majistra pou yo vin patisipe nan sa e sa te fè yon gwo yon gwo eks jan moun yo itilize mo a hit nan kominote a kote ke yo te envite nou yon rann pou nou tal pale pou nou tal pale sou sitiyasyon sa nou fè plizyè plizyè forum. Donk se te youn nan premye gwo aksyon ke òganizasyon nou te poze ki se te mete dominiken avèk ayisyen chita ansanm pou diskite de pwoblèm denasyonalizasyon avèk diskriminasyon ki t ap frape Ayisyen nan peyi yo. Donk sa se youn ke nou te fè. Jodi an la a, nou fè leve de fon pou moun Bèlans ki viktim. M ap siyale w an pasan ke gen moun Bèlans k ap suiv, k ap tande w la a atravè lèzond. E moun sa yo dwe konnen ke ou gen yon kontenè èd.

Tou sipoze distribye nan distribye tout bagay.
Pa egzanp, an jeneral, chak fwa genyen tip de pwoblèm sa yo ki frape peyi Dayiti, pa egzanp, ann pran le ka de 12 janvye. 12 janvye gen moun ki te pwofite pran woulib tou pa egzanp. Yo pran woulib, yo di ke se èd y ap pote alòske se bagay pou yo vann, pou fè biznis. Ou menm ki garanti pa egzanp moun k ap suiv nou yo la genyen ke efektivman se de èd ke w kolekte e ke ki pa al jwenn moun ki efektivman dan le bezwen, moun ki bezwen yo. E ke sa w di a li reyèlman nesesè, e li enpòtan tou paske lè n t ap kolekte bagay sa yo se sa nou tou te konfwonte, anpil moun te di, ey pou kisa, ki garanti n gen ou menm se sa n ap bay la si pa prale, si se reyèlman moun ki bezwen yo a, si se yo menm yo pa al jwenn, oubyen si se diferan moun, oubyen se bagay pèsonèl pa w ou pral fè avè l. Nou menm Oganizasyon nou an, jan nou di a, nou trè respekte Ozetazini e moun konnen nou, yo respekte nou. Nou bati yon fondasyon avèk ni ajensi yo e ni ajensi yo ni elected ofisyèl yo. So, tout sa k ap fèt yo, kit sa ki pral fèt yo, y ap dokimante. Y ap dokimante piblikman pou moun wè. sa k fèt la e pou n tou debake Ozetazini pou n moutre moun ki ba nou yo a ok men kòman li distribiye.
An n tounen sou non òganizasyon an non. Ki sa l vle di an kreyòl?
Nouvo pon pou Nouvo pon pou Siksè Pou Ayiti Siksè.
Anben, n ap kanpe la. Pandan ke m ap remèsye w e m ap swete w bòn chans tou, m ap swete w siksè. E jan m te di w deja. Moun Bèlans yo ap swiv ou la e yo t dwe konnen ke semèn sa konntenè èd lan ap rive Bèlans. Ap rive Bèlans e wap pote l pou yo, men ou gen rapò ou pral fè tou Ozetazini pou w di ke èd lòt èd lan al jwenn moun yo? Wi, se poutèt sa ke nou gen yon kameramann kap vini, kap fè dokimantè, yap dokimante tout bagay pou nou e nap videyo tout bagay, videyo tep tout bagay e lè n rive, paske sak pase lè n rive nou gen yon bagay ki o thank you event. Sa vle di ke kote ke nou pale, tout moun ki ba nou done yo, nou gen y kontak yo, n ap kontak, n ap voye l ba ni medya tou, pou medya pase, pou n envite tout moun yo vin wè. N ap gen yon bagay ki rele scrimshat, tankou gwo ekran, kote ke tout moun ap vin chita, pou yo vin gade kòman sa yo bay la distribye. La ou pral bay rapò de sa. Rapò a. Ou pral bay rapò. Bon, ebyen Bernard Georges, m ap raple w se. Fondatè e direktè egzekitif òganizasyon sa a ki se yon òganizasyon a but non lucratif ki rele New Bridge for Haitian Success e donk ou an Ayiti nan okazyon èd ke ou pral distribye bay moun nan Bèlans e ou te di nan kòmansman emisyon ke ou se moun Bèlans dans le sud-est donk se ti kote pa paw la ou menm ou vle bay moun ki te viktim nan nan siklòn Matthew avan m ale ou gentan vizite Bèlans pa vre pandan pandan w an Ayiti a la? Non m pa gentan gen chans pou m vizite Bèlans paske Dòk sa vle di ou pa konn sa moun yo bezwen?
Non nou konn sa yo bezwen paske yo ripòte sa yo bezwen se pou tèt sa ke yo ripòte men m pa m poko gen chans pou m antre Bèlans e nou gen pou n antre Bèlans demen si Dye vle pou n antre pou n al obsève apre m fin gad lis la Nou menm, obsèvasyon pa nou, òganizasyon, paske gen yon small delegasyon k ap vini, sa vle di ke fòk nou ka kondokte pèsonèl obsèvasyon pa nou. Mèsi Bernard Georges e kenbe la se te yon plezi pou m te tande w maten an. Mèsi tou, mèsi.
Vwala.
Bernard Georges de New Bridges for Haitian Success te avèk nou nan premyè pati emisyon an.